Kòmandan an chèf lan te fè yon mesaj atravè laprès kote ke li te pale anpleman sou dosye ki gen pou wè a 509. E konsènan polisye Renald Courtois, polisye 25 èm pwomosyon, 33 zan, Nap di ke pou le moman dcpj ap tande li. Gen plizyè eleman enfòmasyon ke yap trete o nivo de la dcpj konsènan sa. E gen menm tou yon avi de rechèch ki lanse tou. Avi de rechèch lan li konsène ansyen majistra Pòtoprens lan Youri Chevry e kote ke. Pou m pa antisipe, gen plizyè eleman ki parèt sispè e deja genyen 3 entèvansyon ki fèt pou t ale arive entèpele ansyen majistra a. N ap di konsènan polisye Renald Courtois, enspeksyon jeneral plizyè fwa konvoke l, li pa t prezan e tou yo repwoche l tou pou enplikasyon, prezime nan sa ki te pase Channmas lan a la fen de dezyèm joune pre-Carnavales lan kote ke te gen de tir e te gen anpil moun ki te panike swit a sa. E sa te pase dimanch 30 janvye 2021 an o nivo Channmas. Map salye tout popilasyon an e nap pwofite di yo kouraj paske sa pral fini byento. Soulajman an pral kòmanse trè trè byento paske sa pou n te gen nan men nou an pou n te itilize a nou pa t gen moun pou te itilize l, moun nan antre deja. Trè byento n ap libere Gonayiv de tout asasen ki nan komisarya a e n ap mache pran yo poze san nou. Lè nou di yo ba nou teren an lit fò ba nou l. Paske dènyèman se nan mete nou sou gran ri a ki fè ke sa ki gen pou fèt la pa fèt. Dèke nou fin pran komisarya a, lekòl ap ouvri nòmalman. N ap dezavi tèt nou kòm majistra komin Gonayiv la e n ap fè plas pou ke nouvo prezidan an vin enstale Gonayiv. Si kamyon gouina yo, yo pa anpil. W a sonje an 2004, yo te 35 machin byen ame, byen ekipe. Pou fèw kouri pa lè 4 pwen Casino 5 ti sa yo pa ka fè ebranle nou menm kap batay la ni moun Gonayiv. Diw tou gen yon inite ki kreye ant nou menm ak Raboto ki sibi anba men gouvènman ki resevwa lòd ki bay lòd ajan westè pou detwi Pòlta. Sa se bagay m konnen de bòn sous. Se leta menm ki bay lòd pou yo tye msye. Yo santi ke msye an kijan ap pale avèk yo tout tan yo bay lòd pou yo tye l. Yo bat randevou pou vin pran kòb, epi nan randevou a, yo pote tou yo sevri l. Volta pa egare, Volta pa sòt, e Volta pap pran nan kou sa ankò. E se sa m swete pou Volta, paske se bon kamarad nou, se moun mwen te fè batay 2004 la avè l, m konnen kapasite l. E se avèk li m t antre Okap al libere Okap, m antre Pòdepè al libere Pòdepè. E mantri se Michel al libere se Michel. Polda son vanyan gason. Valery son vanyan gason. Siwil son vanyan gason. Donk tout moun sa yo ou pa bezwen pè, nou pap ka kenbe yo pou lontan. Yo avèk nou, nou pral mache libere Gonayiv. E Polda jodi a se pou l konnen sèlman ke li pral chèf vil la, li pral chèf nan peyi a. Sa l te pèdi 2004 la li pral retwouve l. Fò Polda pa sispann kapab sispann

E nou di Jovenel Moïse pa prezidan ankò, manda l fini. E nan moman n ap pale la a, Jovenel Moïse nan Gonayiv. Menm lè mwen menm antanke jounalis, m pran lari a deja, m ap chèche l ansanm avèk palèt, m pa wè li. Men Jovenel nan vil la. Non, m pa kwè. E m chache l, m pa wè l. Lè istwa sa vini la, lanmò li vin pran. Paske m sot fin bay dènye degre a la a, tout nèg yo gen gad la sou yo. Gad la yo potko gen anba yo tout fi jodi a la. Nou wè sa vini, fòk se rale nou rale l li vin pran lanmò a. Paske m te fon seremoni a lòt yon jou, se seremoni rale. Rale ènmi vin bò isit.

Te gen 2 elikoptè an lè a. E poutan twou ta avèk 35 machin. Mesye, m pa gon sòlda ki ka pran katouch sa. E menm ban yo met nan lari pa gen moun ki ka touche l. Sa a fò klè tou. Winter, ou fè anpil deklarasyon wi. Maten an e ou bay konferans de près ou pale de lans sòkèt nou gen. Map poze w 2 kesyon, ki kote nou jwenn lans sa a? Epi dezyèm kesyon, jodi a si nou di nap lanse l nan zòn komisarya a, eske se ansanm avèk polisye yo ki se malere menm jan ansanm avèk nou, nou gen pwoblèm? Oubyen se ansanm avèk Jovenel Moïse nou gen pwoblèm?
Avèk Ariel Jean sa pou nan enterè gouvènman fò n te pran yon stereomèt la e trè byento la n ap mete yo deyò e sa fè m te mande tout mè yo tout frè yo se pi nan pwòch komisarya lè bagay sa ap pase pou l pa apab atake yo. E mwen di maten an ankò, m ap repete l, nenpòt moun ki mouri nan Gonayiv ou nan peyi a, yo vo 100 polisye, timè, atache, bsap nan la peyi a. Chak grenn moun nou pèdi, n ap pèdi 100 grenn. E nou lanse operasyon dezame yo deja. E sa k fè m mande tout moun nan tout kwen peyi a, mete wòch, mete pyebwa. M barikad patou tout kote kelkeswa kote nou wè yo a rele nou nap mache pran yo paske operasyon dezameman an se ladann nou komanse la nou pap kite zam nan men chimè tizanm ki tal lekol ou ka konprann wal lekol yo baw wal nan polis la epa yo pa gen dwa ap travay pou yon gouvènman ou devan travay avèk peyi a se lajan taks peyi a k peyew. E si w ap fè lekontrè de sa w gen kòm misyon, n ap mache pran w. Mwen kwè batay w ap fè a, se yon batay pou respekte konstitisyon an. Se youn nan rezon ki fè w antre nan batay la pou w di manda Jovenel Moïse fini. Men si w ap fè yon batay pou konstitisyon an, pou w respekte konstitisyon an, eskize m, èske jodi a ou ka mande lapolis pou

Epi l vin Gonayiv la pou malè yo. Bay sa n pare pou yo. Nou genyen materyèl nan men nou, nou gen minisyon pou twa zan. Nou ka menm fè gè ak Etazini si l vin sou teren to a. E n ap tou klè e nèt. Bato k sou lanmè a la nou gen twa M-won k ap tann yo. Nou te gen de, talè a sot gen yon gran tranfè twa M-won nan sa. Si yo kapab desann sou tè a.

Si batay la fè 2 zan nap nap milyonè epi 2 nèg sa yo se kòb yap fè donk jodia m vini m vin ranvèse yo map bay sa pou tout popilasyon an konnen l kounye frè m Erol Etienne mesye sa yo se yonn nan nèg ki asasine m ki anpwazone l ti ame yo mete pa zanmi m ou wè sa m te fè nan peyi a an 2004. Bay balo pou nèg asasine pwòp frè m, pou anpwazone pwòp frè m. M pou yo depoze m paske m te gen papa m ki te sou kont mwen. M pa t vle pou nèg atake m, m te pa kwè pou l te atake pou l te pran kout katouch. Papa m mouri 2020 devenn pa nèg yo. Enben depi 2020 an m ap fè rankont nan tout zòn nan, nan tout peyi a pou m rasanble tout moun pou m di nèg yo m pare. Se pa Youri ki te vin kote m, se mwen lè m fin pare m al kot Youri. M monte yon mouvman ki rele Ideyola. Se yon lide pou devlope, libere Ayiti. Se mouvman sa m mete kanpe e avèk mouvman sa nou fè alyans avèk Youri Latortue avèk tout konvèj tout de opozisyon an avèk tout konsèvasyon an epi pou n avanse sou prezidan an. Prezidan m konnen a tout nèg ki pa konn jwe m pa konn jwe. M pa konn jan m antre pran batay pou m pèdi l. Avan m antre batay la m chache gen ni anwo nan syèl la ni sou latè ni anba lanmè. Mete tout bò kote m pou m fè batay mwen. Sa se batay espirityèl la.
E batay lojistik la pou chache mete m kòrèk. Mwen ap vin desann Raboto avèk de ti grenn kawoutchou, de ti grenn katouch pou m desann konplè. E sa nèg yo te ban mwen m te pran nan men yo a, yo te ban m seri a, m tou kenbe l kanmenm. E sa avè yo m pral kale yo avè l. Wennte ou pale de anwo nan syèl la ou pale de tout kote ou souvan di ou anba lanmè men kounya la ou di se ou menm kal jwenn youri latòti kounya la eske anwo nan syèl ni anba lanmè yo menm yo di ou youri se moun ki pi pwòp pou ta fè batay wap fè la wennte. Mwen soti mwen di ankò map repete. Avan m antre nan batay la, m chache gen kontak anwo. M gen kontak anba latè e m gen kontak anba lanmè. E lè m fin gen 3 kontak sa yo, m antre nan batay la. Avan m antre, m al chita avèk Youri. Se pa Youri ki rele m. Se mwen ki mande Youri chita. Epi m mande l fè alyans. M mande opozisyon an fè alyans. M mande konsiltasyon frè a di a, se m repete l deja e m di l. E n ap avanse ansanm. Trè byen! Yon moun te kapab di se pawòl pa l, Pou lenstan sa k enterese nou, Jovenel manda l fini, nou gen yon prezidan ki deja chwazi, n ap al fon jan pou n enstale l trè byento nan Gonayiv. E si yon gwo lòt prezidan kanpe anfas li, n ap mache fè l menm jan 2004, debarase komisarya de tout atoufè, vòlè, gansè. Trè byen, trè byen Quinte, men, men kesyon m poze w la, m ap retounen ladan, lè ou fin pale ansanm avèk tout fòs sa yo, e sè ke ou son nèg petèt ki, ki mistik, jan w ap pale ansanm avèk mwen la a, men kounye a la, èske se fòs yo ki di w se Youri Latortue pou w ta al jwenn

Ba n chita avèk tout nèg ki aji deja ap batay kont opozisyon an e pou n fon sèl. Fòs pa m nan met ak fòs pa yo a e pou nou di msye se mwen k mèt se mwen k gen misyon sou latè a paske m deja gon apèl chèche prezidan e m ap jete msye li tonbe deja se mache l ap mache sou. Alo Inter. E sa k fè m mande tout nèg ki gen zam nan men w.

Nou wè kanda linosan yo voye la e yo pa kont. An 2004, yo te voye 35 machin. Nou wè yo voye 7. Nou rete jodi a la nou pa bloke wout pou yo ka voye rès yo. N ap tann 31 an. 31 machin nan. Apre sa, pou n mache pran nèg yo. Ou wè yo voye gadkòt la la. Ou wè n ap gade gadkòt la la. Bon, nou gentan rive bò kote l. Li pa menm wè si nou rive bò kote l. Tande! Nou menm, nou la pou n batay jous nou wè Jovenel ale. Ou wè zòn, ou wè yè la, nou rive anba galri komisarya a. Ou konn sa fè n pa al sere komisarya a? Paske gen yon dal inosan nan lapolis la ki anndan komisarya. Ou ka idantifye w silvouplè?
Se sa fè n pa al sere komisarya a. Ou wè, mwen menm, ap pale la, mwen kanpe anba galri endepandans la. Yo voye yon zan egare. Y ap tire. Bal la pase byen lwen m. M di mesye, lage. Epa nou pa konn tire. Nou pa t pase nan akademi? Bon, m poko fin di sa, nèg la leve kouri. Fo polis sa wi. E pa bon polis la non. Gen bon polis la, l ap kanpe. Li t ap kanpe kote m kanpe a. Bal la t ap frape kote m kanpe a wi. Bal pa m nan frape kote ti egare a kanpe a. Manick manick lage misye bol fije priz map pale a bay bay mkonn sil sil gonay poko la on gad byen nou pa nan jovenel moïse Trè byen e jovenel moïse pa pa prezidan pou zanmi pou ayiti anko. pa pase nou wennte m gen m gen kèk kesyon pou m poze wennte.
Nou gen menm pozisyon avèk nou gen menm pozisyon avèk aboulò nou pa gen nèg ki vin. Ke yo peye pou ap pale. Si jovani vle vin pale lap desann gonayiv lap pran zam nan men lap pran zam nan men jovenel lap vin kanpe anfas nou andeyò de sa nou pa gen anyen poun di a nèg kap travay leta ok m pa gen kesyon m remèt non pou m reponn jovani silvouplè rann mwen sèvis la.

Yo voye 300 zonbi ame ki se tout kote. Sa w chache w pa wè yo. Se dife ap tranche w. Lè sa a, ou konn kiyès mwen ye deja. M pa vin pou m jwe. E se pa plag m ap ba w la m fè l deja. M rele Wintè Etyè. M soti nan ras Ipolit. Ras mezi ansyen prezidan. Lè Kourèk te fè mache Ipolit la, se gran gran paran m li ye. M sot nan mache fè.

Ou gen yon ti gwo otèl ki la, se la nou mete prezidan an pou fè biwo l. An atandan, n al libere lòt vil yo pou l mache pou n al enstale l kounye a nan Pòtoprens. Mèsi.